Mwen pral di yon ti pawòl. M se youn nan dènye moun k ap pati kite peyi a. M pa kwè nan pati kite peyi a. Men fò m mezi, fò m dakò sa k anfas nou an la tou pa piti. Fò m dakò retire n nan sa n ye la pa piti e n poko ap soti ladan l. Twòp zam nan peyi a, twòp nèg ap bay zam nan peyi a, twòp moun gen zam nan peyi a. Èske w konnen nan moman m ap pale la gen de nèg ki gen lajan k ap bay nèg zam pou fè brigad vijilans nan zòn yo? Lè yo bay nèg yo zam pou fè brigad vijilans nan zòn yo, aprè konbyen tan y ap pran zam nan? Èske y ap pran l E zam sa si yo pa pranl nan men nèg li ye a kisa nèg la pral fè avèl pi devan? Lyonel Edouard te ka fache avèm si m di pi gwo pwoblèm nou la se ensekirite. Lyonel Edouard pap dakò sa. Paske lap kwè ke pi gwo pwoblèm nou la se yon pwoblèm danviwònman e sa l toujou di. M konprann li e m konprann aspè l devlope ladann nan. Men afè zam nan peyi sa zanmi oditè rezoud li pa piti non. Rezoud kesyon zam nan peyi sa pa piti. Twòp timoun a zam. Twòp nèg ap bay zam pou fè brigad vijilans, pou pwoteje zòn, pou pwoteje biznis, pou sekirize bagay pou yo. E apre sa? Nèg sa li gon fòmasyon an am? Nèg sa li gon ekip moun l ap travay avèk yo? An n ta di ou ba l zam nan nan yon moman la pou l sekirize biznis ou pou ou. E ke w pase enpas la. E apre sa? Ou pran zam nan nan men l? Hein? Nou gon lòt cancer isit. Gen de moun isit ki di yap fè politik, yo di yo pa janm travay okenn kote, Men fòtin yo son bagay ekstradòdinè. Sa yo gen aletranje son bagay ekstrawòdinè. Wi men, si w pap travay. M panse, pi gwo kòb yon nèg ki nan leta ap touche la, an tèm nòmal, li te ka 100 mil goud. 100 mil gouden. On senatè, se te nan pri kòb sa yo wi yo te di yo ye senatè 100 mil goud. On komisè gouvènman m panse ou nan 75 mil goud. Ann di 100 mil goud. Wi men 100 mil goud la, li ka fè w gen fòtin ou gen la a? Hum? Wè m di wè m pran komisè gouvènman, m pran direktè jeneral, wè m jis al nan senatè. 100 mil goud! 100 mil konbyen goud? Eske se sa a ki fè w gen fòtin ou genyen an? On pakèt nèg kwè ke yo pa nan leta, on pakèt nèg di yo pa travay sesi, yo pa nan travay sesi, men sa yo genyen se yon bagay ekstraòdinè. Gen plizyè Ayityen anndan Ayiti la a wi. Ou konn pase Taraz? Gen de kote Taraz fèt la, se kòmsi se yon lòt Ayiti nan Ayiti la. Ou rann ou kont gen de moun k ap viv, ou konn al anndan Vivi Mitchell, bèl vil. Gen plizyè Ayiti anndan Ayiti a la. Ayiti ap pale a e Site Solèy. Se anba lavil, paske nèg yo kraze l, yo deside kraze l. Men yo amelyore wi. Yo rann espas vivab wi kote y ap viv la. Gen de moun isit ou ka antre anndan lakay yo, ou mande tèt ou si Ayiti ou ye wi. Enhen. Nèg yo gen kòb wi nan peyi a, m di nou sa. Moun ki di yo se politisyen, ki pa janm travay okenn kote nan vi yo, yo posede pakèt bagay nan peyi a oubyen aletranje. Kote yo jwenn kòb pou yo fè yo? Hein? Ok? Èske w imajine gen yon pakèt nèg isit, moun isit ap peye fè, fè, fè bagay pou yo isit? Epi aprè sa yo jis kouri bri sou ou entèl mouri. Èske ou konnen gen yon pakèt nèg isit yo kouri bri sou yo yo mouri manti? Ou konn sa? Sitou de nèg ki swa k polisye k konn fè zak ki konn nan gang pou moun. Yo kouri bri di entèl mouri. Entèl mouri men ou janm wè yon kadav? Ou tande yo fè antèman? Ahh ok. Ok? Gen de moun yo ka di entèl mouri. M ka site de non wi. Gen de moun yo ka di entèl mouri. Epi gen lòt moun si m mande kote tèl, y ap di w li tèl kote. Yes. Ayiti s on gwo ti peyi wi mèt la. Sa w wè a dèfwa, li pa sa l ye. Saw wè a dèfwa se pa sal ye. De tout fason ap toujou gen yon fizib nan kèlkeswa dosye ki gen dosye gwo nèg ki se dosye ki gwo nèg yo ap toujou gen yon fizib. Ou dakò Bèto Dòsè ap mache la? Bèto Dòsè alèz pa vre? Men Mèt Robinson nan pilon nan prizon. Ou dakò Badjo nan lari pa vre? Men dcpj arete Faustin Miradieu paske yo dil konn pale a Badio. Bon sa w ta di Badio nan touye Jovenel pa vre? Badio la avè nou toutan nou konn kote l ye. Epi se Faustin n arete paske l konn pale a Badio. Ki sans sa gen? Eksplike m sa. W ap wè gen yon dosye m pa pale de li. Yon dosye kòm kwa gon polisye BLTS ki a ki ede on frè l travèse fontyè e ke frè a la jistis te dèyè l tande sou legliz episkopal la epi polisye BLTS kanpe travay ou menm pa pale de bagay sa wi ki enfraksyon polisye ki ede frè l la travèse fontyè a fè ki enfraksyon l fè wè se sa wi pou gade fò gade ki enfraksyon moun nan fè. Ki enfraksyon l fè la si l ede frè l la travèse fwontyè? Ede frè l la travèse fwontyè, kisa l te ka ye? Se ta kisa? Pran machin BLTS la, met frè l la ladan l, al mete l sou fwontyè, fè l travèse Sendomeng, li pase Sendomeng, l al Nouyòk. Kèt, kounye a bon gade kisa pwoblèm nan la. Misye itilize machin lapolis la, li met frè l ladan l, li lage l sou fwontyè. Epi y arete l li menm. Y arete l poukisa? E lè yo fin arete l, BLTS kanpe travay. M pral di yon bagay ki fè w la. Èske w konnen gen yon pakèt polisye BLTS ki nan pase dwòg, vann dwòg tou? Ou konn sa? Radio Omega.
Dosye yo gwo nèg isit. Bagay yo anpil. Ou pa wè m pa pale de dosye sa? M gen yon grenn bagay ki fè m pa pale de dosye sa? Dcpj konn tout moun isit. Leta konn tout moun isit. Atè a la ou wè tout sa w fè? Tout sa w fè. Ou fè yon bagay nan 30 minit, yo be, yo konnen. Yo konnen wi. Leta pou leta bezwen konn yon bagay li pa konnen, li konnen. Dcpj bezwen konn, kòm si w panse dcpj pa konn kiyès ki atè a la. Gen de moun dcpj konnen la, se de moun k ap arete yo, men l gen dwa jis poko rive nan moman pou l arete w la. wi kote wap tande polisye kanpe travay BLTS kanpe travay e fòk yo libere polisye sesi sela paske leta blag leta se leta leta son leta leta devni yon bagay blag premye bagay fòn te konnen èskem dwe aretel pou sa sil pèmèt frèl la sove dezyèm bagay èske lalwa dim ka arete yon moun nan plas yon moun si son lòt enfraksyon repwochel m san pwoblèm. Paske li ekri wi la responsabilite an matyè penal è pèsonèl ou gon lòt jan ki ka di sa la responsabilite penal è pèsonèl wi men pandan nap refre nap repwoche Johnny doktè de tèl bagay tèl bagay tèl bagay nan legliz episkopal la eko arete frèl la kounya gade ki enfraksyon frè a fè gade poukisa m aretel konplis oubyen. Li fasilite frè l soti. Ki sa enfraksyon an ye? Epi, ann di tèt nou nan yon dosye enpòtan kon sa tankou legliz episkopal, tankou dosye zam sa a, ki enplike yon pakèt moun nan ministè dè finans, men yo la. Wi yo la wi. Jij k ap travay sou li atouka ap bay blag. Jij kap travay sou li a ka bay blag. Men kòmsi ou panse yon dosye konsa si responsab si Johnny Docteur ki se gwo kad nan finans konsa eske gon direktè jeneral ka gen diferan direksyon nan ministè a eske diferan direktè yo se sèl Johnny Docteur ki te ka fèl eske Johnny Docteur ka fèl san minis la pa konnen? Nèg ou tande rele Johnny Doktè a e kan on minis si yo te rankontre yo te konnen l Bèlvil la. Yo te konnen. La dcpj te konnen wi.
Bon dcpj te konnen epi l kite nèg la pati. Dcpj pat bezwen l tou. M toujou vle pran egzanp sa a. Kòman on nèg ka fon krim. Dcpj bezwen w Ou fè 30 minit ap pale sou yon radyo epi dcpj pa gen kote pou l arete w. M pa konprann sa. M pa konprann sa. Lè dcpj fin arete Faustin Miradieu nan Star 2000 st piwo Dèlma 30 lan. Radio Mega.
Lè l rive anba yo di Faustin, konbyen fwa w pale a Badio? Ki dènye fwa w pale a Badio? Faustin di tèl lè, tèl lè, tèl lè. Nèg yo rale yon fich wi. Yo ale yon dosye yo di fo sen wi ou pa bay manti men tel lè vre ou pa labadjo donk sa vle di nèg yo konnen li pa labadjo nèg yo bay nimewo a sa vle di si nèg yo bay nimewo a yo gen nimewo badjo si nèg yo bay nimewo a eske dcpj pa gen kapasite poul te lokalize oubyen arete badjo donk dcpj di fo sen kilè ou pa labadjo tèl lè ebyen yo moutre fo sen wi Efektivman ou pa bay manti tel lè ou pale avèl. Donk sim pa labad yo tou nèg yo ap di a ou ka yo gen kapasite pou di ou pa labad yo. E se sak fèm raplem lè Gracia te nan bagay Joseph Anel Joseph la yo di Gracia ou pale avèk Anel Joseph Gracia di wi men kisam tap di avèl kisam tap di avèl. M raplem te gen yon patnè k rele Obed. Yo te arete l nan kad bay dosye, bon yo pa t arete, Babekyou te pran l mennen bay nèg yo, li nan kad dosye Evelyne Sincère la, ou pa sonje bagay sa? Mwen aple m pandan m ap desann machin mwen la, epi yon moun rele m nimewo li m pran m di alo, epi dam nan di, Bonjou mesye Romanè, se entèl entèl, m di wi sa k pase? Yo di se Obed wi ki te bezwen w, m di ki Obed sa? Mwen menm? Gwo Obed, pase non ou nèg nan touye moun e gwo moun ou ye. Epi m pran telefòn nan m di Obed, wi, mesye Omanès, yo di m sesi sela, se mwen k touye Evelyne Sincère, bagay konsa m ta swete w pale, m di non, e pa mwen k ap pale pou ou, si w ap pale, w ap pale, m ka menm fè entèvansyon avè w, m ka ba w entèvyou, ou ka pale si w vle. M sonje m fè entèvyou a la a Obed,

M raple m sa. Sa vle di ki sa? Gon kapasite Leta genyen. Se li k pou fè afè l. Hein? Paske sof ke m konnen gen kapasite yo genyen. Loske yon neg nan move zafe el fe bri li kouri li kouri bri li mouri sa vle di kisa? Komsi dcpj pa konnen majorite komesan isit yo chak gen group gang pa yo? Dcpj pa konnen majorite komesan isit gon paket Enstitisyon oubyen biznis isit. Si w parèt la kounye a, jodi a la, ann di li 8 è 26 la, ou parèt la, w ap jwenn yon sekirite a yon 12 nan men l. Li midi, w ap jwenn sekirite a gen yon 12 nan men l. Li 2 zè di e aprè midi, w ap jwenn sekirite a gen yon 12 nan men l. Men dcpj pa konnen apati de 5, 6 zè, se nèg gwo lòt zam sou tèt biznis devan biznis? Dcpj pa konn sa, ou panse? Leta a pa konn sa? Afè 12 depi l fè 5 sizè isit nèg isit pa nan biznis kap sekirize biznis pa sèvi avèk 12 pa sèvi avèk 12 ankò non ou panse leta pa konn sa humm ou panse leta pa konn sa e zam ki vini nan leta m san m sezi tande lè etazini di l pral depanse 100 milyon dola nan e bagay zam nan karayib la zam ki vini nan peyi a e konsa konsa yo vini hein. Gen de moun ki di entèl mouri yo fè bri kouri sou de moun ki fè de zak pou yo moun yo pa mouri vre gen de moun ki konn kote yo ye hein ou pare lapolis gen kapasite pou l gen kontwòl ti nèg yo lè m di ti nèg ti malere malerèz yo wi lapolis gen kapasite pou l gen kontwòl ti malere ti malerèz ki an kontak avèk gwoup gang yo men ban m di w yon ti pawòl. Ann ann chwazi yon malere kèlkonk, nenpòt ki moun. Pran nenpòt ki moun o aza ki son malere e ke dcpj konnen ou konn batay, oubyen pa dcpj, leta, lapolis konnen ou konn pale avèk bandi. Kòmsi dcpj pa konnen gen de diplomat isit ki pale a bandi yo? Yes! Gen anpil diplomat ki pa menm bezwen entèmedyè, yo pale a bandi yo dirèkteman paske yo kwè yo menm bandi yo se aktè yo ye tou nan sa k gen la e ke yo menm yo di yo vin defann enterè peyi yo. Dcpj pa konn sa? Hum? Kòmsi dcpj pa konnen gwo komèsan k ap pale a bandi yo? M raple m te gon spot ki te soti, yo te di lè wap achte sim telefòn fòw idantifye w paske fòk sim nan anrejistre sou non w. Ou pa konn gon pakèt gwo chèf isit ki nan komès, ki nan politik, se sou telefòn chofè yo, se sou telefòn sekirite yo, yo pale a bandi? Oubyen yo jis gon sim kanmenm, yo gen plizyè sim, sim ki pa gen non, ki pa idantifye pou yo pale a bandi yo? Gen de gwo tranzaksyon, gen de gwo bagay nèg yo fin fèt yo ka kase sim nan wi. Wi l pa idantifye sou non l. Hein? Donk lè lapolis vle arete ti malere, ti malerèz yo di k konn pale ak gou a bandi e nèg yo? Hum? Lè lapolis toujou vle arete yo, lapolis toujou jwenn yo, toujou gen kontwòl yo pa vre? Wi. Men e moun ki nan gwo konfyolo avèk gwoup gang yo. Gen 2 asosyasyon gang an Ayiti. 2. Ti gang yo, ti gang. Se swa l G9 oubyen l G-pep. Kèlkeswa kote l ye sou teritwa la. Tande! Se swa l G9 oubyen l G-pep. Klè! Ou konn yon lòt gwoup? Di m tèl zòn gon gwoup gang, m ap di w men men ou konn tèl zòn se alye entèl. Tèl zòn gon gwoup gang, wi men se alye entèl. Tèl zòn gon gwoup gang, wi se alye entèl. Li vin fè ke li otomatik. Depi ou pa je nèf, ou je pèp. Depi ou pa je pèp, ou je nèf. Paske nan alye w yo, nan moun k ap batay avè w yo, gen yon moun ladan l. Hein? Wi la polis ka gen konpetans wi men e gwo chabrak yo menm gwo moun politik yo ki an ki an konivans avèk gwoup gang yo e gwo moun isit yo ye don ti pawòl gon patnè yo tiye nan site militè anba a avan yè e yo 2 ki te nan machin nenpòt 2 machin ki boule e nan machin blende misye te ye Nèg yo gazolin yo vide sou machin nan wi. Yo tire machin nèg yo pa janm desann wi. Nèg yo vide gazolin sou machin nan. M abone nou a tout alè. Kouman misye rele? Misye konn fè emisyon la? A bon? Wi. Wi. Gon foto yap pibliye misye vre m wè foto bòd la la. Wi misye gèlè konn fè emisyon la vre. E pa manti non. Nan machin blende misye te ye. Konbyen sak lajan gen? Nèg yo tèlman pran lajan anba Lajan boule wi. Nèg yo boule lajan. Nèg yo gazolin yo vide sou machin nan wi. Yo tap swiv misye, yo te gen antèn sou misye. Afè antèn nan e gwo koze li ye mèt la. Donk lè gen de gwo chabrak, lè gen de gwo moun politik ki anlan konivans avèk gwoup gang yo, lè gen de gwo moun isit ki gen lajan, ki nan gwo dil a gwoup gang yo, leta pa okouran? Li ta okouran. Sof ke lapolis pa ka arete yo. Humm, lapolis pa ka arete yo tou. E nou konnen byen yo gen gwo kontak ak gwoup gang isit. Men se ti malere kanmenm. Arete. Pase gen de bagay kap fèt. M di tèt mwen, chak fwa yon egzanp pase, pran yon egzanp epi gade w ladan l.

Camera boup lan gri sou li an ront ki jwe an favè l wi ok paske chak nèg yo pozisyone yo boup lan gen kontwòl yo e ke jan kay la fèt la tou kòman m te ka rele sa genyen sa m te kapab rele on koulwa lanmò si m te ka di l konsa gen de nèg k ap fè kay yo isit mèt la ou ka rantre dèyè kay la dèyè yo yo rantre nan kay la ou pa jwenn yo wi ou konn sa. Hein? Donk de tout fason si nap pale de dosye, si nap pale de zam, si nap pale de moun ki pa dwat an Ayiti, m pa renmen dosye a moute mi wo mi ba. Si dosye a mi wo mi ba li pa bon, fò l fini. Fòk omwen n kanpe kont de pratik an Ayiti e peyi a gen fòs li kòm peyi e ke leta a deside fon bagay. Radio mega. M pral pran poz la. Ou no dim pran poz la. Men lèm tounen aprè m fin China fòm di yon bagay. Ou wè nan moman nap pale la tout moun ap prepare yo pou yo ale Jamayik. Tout moun ap prepare yo pou yo al Jamayik wi men lavi chè a kontinye ap moute. Radio mega. Dola a bese.
Si moun k ap fè ekonomi isit di gaz la s on pwodui transvèsal, dola a s on pwodui transvèsal, on pwodui transvèsal vle di ki sa? Imedyatman l moute l ap gen enpak sou tout lòt bagay yo. Ou men e si l desann? Dola desann nan moman an. Zanmi oditè, ban m yon ti pawòl. Kote moun ki konn ap revandike ki akize Jovenel de tout bagay? Kote revandikasyon moun yo konn ap pote sou Jovenel la? Se revandikasyon yo ki satisfè oubyen e moun yo ki pa egzistan ankò? Moun ki konn ap pote revandikasyon yo dakò avè m sou Jovenel ensekirite a pa t konsa. Sof ke m konnen gen de nèg isit ki pral arete. Sa l klè. Sof ke m konnen pi devan ou pral santi gon akalmi Men kalmyèl ka pou yon semèn, li ka pou 2 semèn, li ka pou yon mwa. Paske manèt. Radio Mega. Paske aparèy ensekirite a, li gen yon enteriptè. Hein, yon enteriptè, moun ki fè fizik byen. Yon enteriptè se yon aparèy ou itilize pou ouvè ou fèmen yon sikwi. Wi. Se sa a rele enteriptè. Donk sekirite a tou gen moun ki ka moute l, gen moun ki ka desann li. Le tan de la pose nou lèm tounen m espere map rete la lavi chè a li still la men dola bese si dola bese kote moun ki konn ap pale yo ok m pa.